Premye enstriman m jwe nan vi m, pou anpil moun ki pa t konnen, se tanbou. Mwen menm se yon tanbourinè m ye. A bon? Vrè enstriman m se tanbou. Gen de tanbourin k ap batri tou. A m gen de tanbou m vin jwe batri, batri m jwe. Fò m di w m jwe tout. Depi s on enstriman k fè pati ritmik m jwe tout. M ka jwe nenpòt pyès la dan. Ban m de twa, ban m de twa, rapid vit. Bon m son bon pèkisyonis, m son tanbourinè, m se batè, m se kisa m ka di ankò depi m di w pèkisyonis se ke l anglobe de tout bagay ki fè pati de pèkisyon ke l te gong ke l te whatever e sesi se nan albòm djakout anpil moun pa konn sa gen anpil mizik gen de mizik se mwen ki jwe tanbou sou yo an studio gen mizik se pa ki Roro pa vle jwel lel paka jwel non roro chwazi banm jwe kek mizik pase li konnen m son batè gen dwa gon mizik nan studio a roro di bon Amanda m ta renmen w jwe mizik sa e ou poko jwel e ou m vle jwel batri wi banm jwe batri sou li lè w pran mizik tankou anablis e amou etènèl. Kes mizik anko gen plizyè wi gen kreyatif divin gen gen m pa vreman sonje tit yo men gen anpil mizik wi tanbou tou gen anpil mizik se moun ki jwe tanbou sou yo nan djakout donk se pa shabba ou konprann se pa ke shabba paka jwel shabba just di. Maman fèl mizik m renmen stil ou jwe mizik sa ou konprann donk nou fè yo se petèt anpil fanatik pa konn fasèt sa nan mwen menm e yo sèlman konnen m nan bas men bas sa vanyan la map jwe bas sa vle di ke sans mwen nan tanbou nan batri si m gen sans sa nan bas lè map jwe bas kèlkeswa basis ou ta ye a si m nan lakou a la fò ta deyò a kanpe deyò ap gade m pou sans mwen genyen nan tanbou. Batri jan enstriman sa yo. Sa vle di m pa gen sans sa nan bas vreman.
Pou jan pou jan tout moun konnen Maman son mechan basis epi nap tande deklarasyon sa aprè midi a la. Bon m te nan strings m te nan strings avan djakout avan m vin nan djakout m pase digital pase strings strings se batri m te jwe ladan l pèkisyon. Lè m t ap jwe nan swing, se te sèl mwen menm ki t ap jwe batri an menm tan k ap jwe tanbou, k ap jwe tout bagay pèkisyon yo. Aris te bò kote m, se yon tchatcha ki te nan Maris li t ap jwe. Se mwen k ap jwe tanbou. Lè w devan djaz la w ap tande l, ou gen enpresyon gen kat moun k ap jwe dèyè a e sèl mwen menm k ap jwe, k ap jwe tout enstriman. Ou konprann? Donk, se konsa l te ye. E se lè m vin nan djakout Ke m vin eklate plis nan bass. Ok ok sa se anpil bagay la moun pat konnen ke nap eseye dekouvri avèk Maman eksperyans mizikal ou avèk djaz di nou chemen sa acheminman jistan w te rive nan djakout avan djakout. Bon avan djakout pa di w tout bay vrèman vrèman bagay ki pèmèt mwen.

Gwosè djaz ou sou te a, depi kòmanse sou Tabou Combo pou fini sou dènye a, donk tout moun pase ladan l. Tout moun pase ladan l, kòmanse sou Bobby Denis, Jean Raymond Leconte, tout moun pase ladan l. Bon, se la kontak yo fèt, tout moun konn moun, donk nèg yo vin twouve ke m gen talan, epi m raple m lè dijital te vin kraze, epi. Ansito te bezwen mizisyen lè sa pat gen kontak Ansito non se te Jean Raymond epi Jean Raymond di m pral mete w nan djaz epi l rele Ansito menm kote a epi l voye m nan djaz la te gen defen Jackenson tou sa epi se la non an kòmanse ap fèt epi m vin t ap jwe anpil tou men fò m di w avan sa m te konn jwe anpil a Jacques Sauveur Jean tou e albòm. M te konn jwe l nou gen yon djaz ki te rele Eden te gen ti Raoul Denis tou ti Claude Marcelin tout nèg sa yo te nan djaz la bon se de la non an vin fèt tou epi m vin ki vin bay sa m ye la jounen jodi a la apre Bondye.
Kounya map bann konpa nan men konnen lè yon mizik ap monte nan djakout wòl paw kòman kòman w apreyande kòmsi ke sa w fè m ta renmen kòmsi ke w fè chema a pou m nan sans ou dekri kòman nou fè yon montaj yon mizik anndan djakout ann di ke la familia vin la yon nèg vin a ide a epi kòman travay la e fèt an ekip la kòman l ye banm yon ti ide. Bon Epòk La Familia li te bokou pli fasil lè mizik te konn ap monte paske se te yon travay kolektif li te ye e se yonn nan rezon tou ou ka wè albòm La Familia, albòm Biznis pa m ou wè se de albòm yo pou m pa menm di se de mizik ki toujou rete tankou lè w ap pran yon mizik tankou Love Miguel w ap wè. Ou wè son mizik ki rete fre nan zòrèy ou. Epòk sa se te tout nèg ki tap bay andan yo nan mizik la. Se tout nèg ki tap degaje emosyon yo lè album sa te konn ap fèt. Se pa san rezon ke La Familia rete yon mizik ki konsistan, ki toujou ki toujou ret rèd, ki toujou ret fre nan zòrèy moun. Li pa mizik yon moun. Wè, sa w mete nenpòt kilè w jwe l. Pase Mannie Guetta. Kijan mizik yo te jwe jondi a se chak nèg gen ide yo nan tèt ou epi wòl pam kisa l te ye se chita mwen menm ti pouch nou chita pou n konstwi ki akò pou n ki akò n ap moute mizik lan kijan l ap debite kijan l ap n ap fè tranzisyon yo kijan bridj ap fèt ladan l kijan pou n vin tonbe nan 1 2 kijan pou n fini men anglobe de tout ide ke tout nèg genyen.

Kap fè yo map fèl. Woww Jeff ap fèl nan bouch li anpi map chache map chache nòt yo anpi m transfòmel. Ou konprann? La familia se chita n chita anpi m di bon nou pral monte yon mizik a cette époque fòm di yon moun sa tou mizik tèt mizik sa se se se de yon mizik sistèm ke m te renmen anpil m renmen e e e e zap pap pap pap zape tabate epi zape se yon mizik sa rele ankò Anita Anita M di m pral fon tèt mizik ki pa sa non, men fòk m pral enspire de li pou m bay. Enpi tèt mizik la vin nan tèt mwen. Papapapapapadapadabadabadabap, padabadabadabap, papadap, epi ti poch men m fè kontinite a. Roro, se Roro ki t avèk, bon fò m di w tou se yonn nan nèg tou pi fò koral. Ou byen, pi fò koral ki fè pi gwo hit yo se nan bouch Roro toujou. Roro k tou enspire. Misye gen sans sa lakay li.
Misye gen sans sa lakay li kel te mache sou kote w wè la a. Mache sou kote tout se Roro. La familia, la vi m nan mou nan ba l tout ap vin nan tèt li. Son nèg monchè m pa konn kijan m ka di w misye son nèg ki gon sans anraje lakay.